e chèn Television Network of Connecticut. Nou salye tout moun k ap gade nou nan salon lakay yo e tout moun tou ki atravè entènèt, YouTube, ap gade show sa. E n ap mande ou pou w toujou fè komantè, ban nou sigjesyon paske nou ta renmen avanse de lavan e sigjesyon yo ap vrèman enpòtan pou nou menm. Alò, men kisa nou prepare pou ou menm pou jodi a. Nou konnen ke HTN nou pa sèlman konfine nou nan kominote ayisyèn nan, men nou gade sa lòt kominote ap fè. E se konsa, nou te nan Yearwood Center nan Stamford, Connecticut, kote ke te genyen yon fwa sou lasante, e se panyòl yo ki te fè l,

Nan show nou, se Jacques Amand e kanmarad li menm ki se ki nan laprès e li move back Ayiti e li te de pasaj nan zòn nan e li menm li genyen des aspirations, l ap poursuivre de grandes ambitions e nou te fon ti pale avè l e konsa si w gade rete branche nan show a ou pral konnen ki anbisyon ke Jacques Amand genyen. E nou konnen tou, youn nan bagay ke y ap pale anpil sètansi de li, e nou wè gen plizyè aksidan ki fèt, moun mouri, paske gen maladi mantal la, se yon bagay ki bay anpil pwoblèm, e sitou gen maladi mantal Ozetazini ki gen zam. E se yon gwo deba sa sisite, men Nou menm, nou pral fè w reviv yon entèvyou ke nou te fè avèk yon enfimyè, se Suzanne Millien k ap travay nan sant Défilé de Beudè ki okipe de zafè moun ki gen pwoblèm mantal e konsa w ap gen yon ide de lè yon moun nan lakay ou oubyen yon moun ou kotwaye lè li gen de sentom e w ap konnen

Nan yon moman kote ke nou wè ke gen anpil deba, gen anpil monte desann, gen anpil pale anpil kap fèt otou de sa nou rele Obamacare e sepandan Ebyen Panyòl yo nan Connecticut, nan Stanford, e sou direksyon yon òganizasyon ki rele Hispanic Advisory Committee, ebyen yo te òganize fwa anyèl yo sou de sante. Ebyen se te yon siksè total kapital, te gen plis pase mil moun ki te vini nan fwa sa, e depi trè to nan maten E byen, moun te kòmanse an ran e o fur e a mesure lin nan t ap ogmante, genyen moun ki te tèlman santi yo kanpe twòp, e byen yo chita sou gazon an, genyen menm petèt ki pa t menm gen tan pran peti dejene yo, e byen yo chita e y ap manje men yo te tyen aske yo rive bonè pou yo kapab pran al fon tchèkòp paske genyen ki pa gen chans pou al kay doktè paske lè w pa gen asirans on grenn medikaman sèlman ou kapab achte lap koute w plis ke 100, 200 dola vwa si w ale kay on doktè ou pa bezwen mande paske ou pap ka peye kope se nan pòch ou e nou konnen gen anpil ayisyen le pli souvan lè yo genyen le fèt ke yo pa gen asirans si yo bezwen al fon tretman ebyen son tikè ke yo pran pou yo ale an Ayiti swa pou y al kay pou y al fè operasyon, pou y al kay dantis, gen tout bagay sa yo. Se konsa, ebyen Panyòl yo, yo te montre yo ase entelijan, puiske gon fwa sou lasante, gen de medsen, gen de ajans ki la pou fon tchekòp, ebyen yo te pwofite de okazyon sa, e genyen ki te sot Greenwich, Norwalk, enpe patou pou yo te vin nan fwa sou sante sa. Kòm ou kapab konstate, genyen Ebyen mobil Stanford Aspito ki te la ebyen pou moun yo tcheke mamogram e dotre konsiltasyon wap gade ponpye e fire department te la e lè w rantre anndan se diferan ajans non sèlman sa kap bay swen medikal genyen tou ki la ki te ap pale de alkòl e bibliyotèk la de Ferguson Library li te prezante e te gen anpil moun te gen dantis kawopraktè te genyen menm ki ap tcheke kidne e nou te remake tou non sèlman panyòl men se yon bagay ki te ouvè a tout moun te gen ayisyen te genyen endyen te genyen tout kalite moun sa yo ladan l e nou te pwofite de okazyon sa. pou nou te pran opinyon paske nan fwa sou lasante a te genyen kandida pou majistra e ki te la mesye David Martin e ke nou ke li menm li te ban nou opinyon li de fwa sa ke m envite nou pou nou l gade. So I'm again I'm

Nou pa t rete la sèlman nan opinyon kandida pou majistra a, malerezman se t on sèl kandida pou majistra k te la, men nou te rekeyi opinyon ebyen youn nan majò jonb, tèm santral aktiviti sa se avoka Philip Burns, Bonjou tout ayisyen, tout kominite, tout telespektatè de Haiti Television Network ok mwen wè plizyè ayisyen ki vini nan fwa a, fwa a la li gen non foire de la santé hispanique men vreman vre se tout moun ki envite nou gen plizyè ayisyen ki vini m espere ke lane pwochèn nan mwad oktòb tout kominite ayisyen yo vini tou. E, nan mwa jen, nan Sant Ayisyen sou Hope Street, Stamford, n ap gen yon fwa pou Ayisyen yo. Ki vle di ke Ayisyen yo, yo gen de posiblite, fwa Ayisyen avèk fwa Ispanik. Tout moun envite isit, m espere wè nou. Bon telespektatè, ti kout repòtaj sa pèmèt ou randr a levidans ke

Pou yo le fèt ke yo pa vini e sa vle di ke si yo vini moun yap wè ke yo pa genyen asirans mezanmi pa gen nan zafè la sante pa genyen dezonè ladanl menm si ou genyen gan pil moun ki te vini nan fwar su la sante panyòl yo tap fè men yo gen asirans men sa ki enpòtan pou yo a lè yo gon randevou ou imajine wal kay doktè doktè a baw randevou dan 4 mwa dan 5 mwa pou pou al tcheke l. Men nan an antretan ou pa konn kisa k ka rive, si gen opòtinite pou al fon tchekòp ebyen m pa wè ki pwoblèm ki gen ladan l. Fòk nou menm nan kominote a fòk nou kapab ankouraje ebyen len di lòt gon fwa su la sante ebyen k ap fèt ebyen pou nou pote kole ou imajine w doktè yo konn soti New Jersey yo soti New York E se klinik yo, yo fèmen pou yo vini paske yo konnen ke se frè avèk sè nou yo y ap vin ede. E poutan, pa genyen moun apenn si gon 30 moun, si gon 15 moun. E youn nan bagay ki fè m mal, kounya la, n ap di li, toujou gen chak kote a nan kominote ayisyèn nan ap fè ti fwa sou lasante pa l. Ou wè Panyòl yo, Chak ane yo fon sèl fwa sou lasante, on gwo fwa total kapital. Sak fè nan kominote a len pa ka jwenn avèk lòt pou yo fon gwo gwo fwa. O mwen m sonje lè Maude May, Maude Lefèvre, nan CTI a ki Neon nan, li te konn fè, se nou ki te konn fè sa avan. Men panyòl yo, yo pran leson de sa nou konn fè yo, ebyen kounye a la, Ebyen yo fè li grandiozman alò mezanmi nou kapab e se ve pa mwen pou nou menm se e nan tan nou paske ou imajine w kounya la e pou bay pou bis mamogram nan gen de fwa nap fè ayisyen yo nap fè fwa sou la sante nap rele Stanford Aspito poul ban nou bis epi lè bis la parèt pa menm gon grenn moun ki vin fè mamogram. Tout moun chita lakay yo, yo pa vini. Antretan, se yon pèt pou kominote a. Alò, mezanmi, pawòl la pale, ann gwoupe nou ansanm, tankou pwovèb la di w, pise gaye pa kimen. Alò, ann gwoupe nou ansanm, menm jan avèk panyòl la, lè n ap fè yon fwa sou lasante, ebyen, nou tout resous nou yo, nou mete yo ansanm. Pa gen afè de, nan lasante, pa gen afè de bay katolik, pa gen afè de bay pwotestan, pa gen afè de bay vodouyizan. Vodouyizan mouri de tansyon, yo mouri de dyabèt, katolik mouri de de tansyon, yo mouri de dyabèt, yo mouri de kansè, ni pwotestan. Sa vle di ke depi gen posibilite nou kapab fè prevansyon, ebyen se nou tout pou nou fè yon feso, ebyen pou nou kapab fè sa rive. Alò se la nou rete nan ti komantè nou, kòm ou te wè kòman sa te ye, se ton siksè de fwa sou la sante Panyòl yo te reyalize.

Telespektatè nou vrèman kontan nap resevwa nan HTN, Haitian Television Network, yon kamarad, yon konfrè de la près paske nou konnen Jacques Armand li toujou malgre li fon ti kout pye an Ayiti men li toujou gon atachman pèsonèl a Connecticut e a Community First. Alò li de pasaj nou pwofite de okazyon pou n poze lamen sou li e konsa nou pral mande l kòman li wè Ayiti. Jak, ou pa enkoni pou moun yo, bonsoir e byenveni sou HTN. Bonsoir telespektatè HTN e sitou n ap di tou nou konnen gen anpil lòt medya nan kominote an men konsa nou mande yo pou yo peye atansyon sitou a ki sa k ap pase sitou andedan peyi an men sitou andedan kote y ape viv lan tou. Ki kote nan, ki jan kanmarad la di, li mande m ki jan Ayiti ye. Men Ayiti, jan ke nou te konnen li depi lontan, li bezwen Ayisyen frè li yo, Ayisyen pitit li yo, Ayisyen zanmi li yo, panse yon ti jan pi pwofon nan yo menm, nan ki fason pou yo konstwi li, nan ki fason tou yo kapab renmen l tou avèk kè yo, avèk nanm yo, men sitou pou yo mennen yon batay kont leksplwatasyon, kont enjistis, kont okipasyon sa a sitou ki andedan peyi a. Nou konnen ke Ayiti ap fè fas a anpil pwoblèm, tout bagay nan peyi a se priyorite, e aktyèlman la a, genyen 2 kriz k ap sekwe peyi Dayiti, ou gen yon kriz elektoral, paske se de tanzantan e genyen moun k ap monte o kreno, k ap mande eske ap gen yon kalandriye elektoral, kilè eleksyon ap fèt, e ajoute a pwoblèm sa a, ou gon afè de bay Sendomeng. Alò, kisa ou kapab di tou dabò sou bagay eleksyon an? Apre sa, n a vire sou chapit Sendomeng lan, kòm m konnen ke ou se yon gwo aktivis. Ok, trè byen kanmarad. Mwen kwè ke nou menm nou di ke gen priyorite dè priyorite e nou di tou gen esansyèl tou nan batay ke n ap mennen an. E kòm ou di li, eleksyon se yon pasaj oblije ke li ye pou nou nan tout sistèm demokratik, nan tout, m ta rele sa tou, batay kap mennen pou vrèman vre mete mond lan, mete moun tou an konesans de ki kote yo sòti, ki bò yo ye, ki bò yo pwale. Men nou pa ka pa pran eleksyon an tou kòm sa m ta rele yon, kòm yon fèt akonpli. Se yon bagay pou ki prepare. Nou di ki lè eleksyon ap fèt, men m kwè ke se yon, se yon refleksyon pwofon pou ki fèt jounen jodi an. nan aprè 200 zan, pou n pa di tou aprè 26 zan ke n ap goumen pou yon batay demokratik, pou jounen jodi an, nou pa genyen vrèman vre yon platfòm oubyen yon estrikti pou nou di bon, men tèl dat eleksyon ap fèt. Konsèy elektoral pèmanan. Egzakteman.
Donk, m kwè ke kesyon an yon ti jan konplèks, men repons lan tou li yon ti jan konplike pou nou di avèk tout rezèv, ebyen, jounen jodi an, èske gen eleksyon k ap fèt, se kilè l ap fèt? oubyen tou ki jan vreman vre nou prepare pou lè eleksyon pral fèt. Alò, m ta vle di, tankou Pè Toma, n ap swiv! N ap swiv se vre, men nou pa kapab inyore tou kondisyon ke m ta rele sa efò tou k ap fèt anndan peyi an pou kreye estrikti lan tou. Bon, n ap travèse sou lòt chapit la. Nou konnen aktyèlman la genyen yon desizyon pli patikilyèman konsèy elektoral e kou. e an repiblik dominikèn yo pran pou yo revoke yo revoke e sitwayènte dominikèn nan a yon seri de e dominiken dorijin ayisyèn alò kisa w panse de sa e kòman w wè gouvènman reyaji pa rapò a sitiyasyon sa. Anfèt kanmarad e tout telespektatè k ap gade nou la k ap koute nou tou nou kwè ke nou pa kab aji avèk emosyon. nou pa kapab pran bagay yo tou kòm yon fèt akonpli se vre, men m ap di l yon sans pou tout moun eseye konprann li. Nou, Ayisyen, nou fèt pou nou fè efò e dèzefò, dè sakrifis tou pou Dominiken pa kontinye ap maltrete nou, ap, m ta rele sa, ap imilye nou, paske vrèman vre nou pa fè ekilib avèk Sendomeng nan yon sans byen detèmine. Èske yo gen dwa fè sa, sa yo fè a? Non yo pa gen dwa. Men yo batay tou, okontrè sa yo fè a, yo ta, fò l ta plis rantre, fè nou antre nan nou menm. Pou nou konprann ke jounen jodi a gen yon batay pou nou mennen, pou nou pa reyèlman vre rete nan kondisyon de povrete ke nou ye, nan kondisyon de malpwòpwete ke nou ye, nan kondisyon inyorans ke nou ye jounen jodi a la kanmarad. Alò, de tout fason, nou konnen ke ou pa t vini pou son salitasyon ou ta fè. a la kominote ayisyèn e pandan pasaj ou alò nou pwofite de okazyon pou nou poze w de twa kesyon ki dayò pike men dènye pi gwo kesyon an nou konnen dènyèman la m t ap gade e community first e yo te anonse an grand ponp paske ou te genyen yon konferans ou t ap bay yon rasanbleman ke manm t ap fè mouvman pou apiye majorite a e yo te anonse an gran ponp. ke Jak Aman kandida pou majistra Jakmèl. Eske se vre oubyen eske se pa vre? Wi se vre m kandida pou majistra Jakmèl. Men kòm nou di li, eske eleksyon prepare deja? Non. M ap mennen kanpay mwen, m ap batay. E sèlman m ap di nou sa tou, pa etone, se pa sèlman pou majistra Jakmèl. Majistra Jakmèl se pi, se yon etap. Donk eske jounen jodi an la tou si m al pou depite, si m al pou senatè tou m pa kapab ale. Donk m kite ke, m kite pòt la ouvè. Men, an nou di ke, avèk tout respè ke m genyen pou batay ke mwen menm sitou ap mennen anndan peyi an, nou konnen ke gen de bagay pou l fèt si w pa genyen pouvwa. Gen moun k ap goumen, m ap pwofite ouvè parantèz la pou nou, pou nou konprann ke avèk tout sakrifis ke nou gen pou n fè, an nou wè si nou ta ouvè kè nou. bay lit lan sitou. M pa pwal pou majistra paske son foli majistra ke m genyen. M ap di ke nou menm k ap goumen sitou m ap mande nou pou nou kòmanse kontinye òganize nou deyò. Paske tout sa k gen pou fèt lè w pa genyen pouvwa, ou pa genyen kapasite, ou pa genyen tou yon platfòm an plas pou w fè sa w gen pou w fè yo, pafwa ou kab antre nan plis vid ke w pa ta panse.

Tout maladi ki egziste sou latè, gen yon maladi paretil ke yo pa ba li two two enpotans sitou nan peyi sou devlope tankou Ayiti se maladi mantal e nou konnen li pa Enkoni pou nou menm, gen de fwa menm nan legliz, nan lasosyete, nou rann kont nou konn rankontre moun ki di w yo jwenn pèsekisyon, bagay sa yo, yo gon moun k ap veye yo, yo gon moun ki dèyè yo, yo gon moun k ap fè yo mal, on seri de bagay, on seri de. pale anpil e gen de fwa moun sa yo le pli souvan yal nan jèn yal priye pou yo kapab chase demon e gen de fwa tou genyen tou kal kay oungan pou yo wè si yo kapab jwenn solisyon alò nan kad malad mantal ebyen nou te fè yon entèvyou avèk madam Suzanne Millien li menm ki se yon enfirmyè de karyè ki genyen prè de 15 an plis lap travay nan lopital ebyen sikyatrik Bede an Ayiti, li te de pasaj nan Konektikèt ebyen nou te pwofite de okazyon sa nou te fè yon entèvyou avèk li, alò nap ba oul entèvyou a e konsa wap genyen yon ide de koman lè moun vin kote w yap di yon seri de bagay wap konnen Ki kote pou refere yo? Ann gade ansanm.
E malad manto yo, yo toujou, antouraj yo toujou ap ba yo pwoblèm. Ok. Kote ke moun nan toujou ap rele moun, moun fou, moun fou. E finalman, malad mantal yo, yo toujou santi depi moun ap nui yo, yo gen yon sòt densekirite. Se la yo konn aji, yo konn agrese yo. Paske w konnen, avè moun sa yo ki gen. difikilte o nivo panse yo, apre, o nivo e refleksyon yo, moun sa yo, yo gen dou tout sfè psichik la atenn, moun sa yo gen plizyè sentom, yo gen tout yon sendrom psikyatrik. Sa di moun sa yo nan yo menm, yo santi yo pa an sekirite avèk tèt yo. Dayè, yo ap viv nan mond pa yo, ou menm k ap viv nan mond pa w la, yo santi se ou menm ki nan mond e reyèl la, yo menm yo nan mond e reyèl la. Yo konnen prensipal e sentom ki karakterize maladi sa, se sa yo rele w la fobi. La fobi, li gen on, se on pè, on pè irezone. E pè irezone sa depi otomatikman moun nan santi l pè, li, li prè, li prè a tou fè paske li santi li pèsekite.

Otomatikman. Li reyaji.
Otomatikman wap li lap reyaji. Wi men gon bagay ou pale Suzanne ou pale de moun sa yo yap viv nan yon mond yon mond ki ireyèl yon mond ki ireyèl eske sa li pa marye paske mwen konn tande Moun konn ap di konsa ke e bon moun nan dwa pa fou, yo dwa di konsa ke bon m wè yon moun ap pase la a. Ou konprann mwen?
Èske ou kapab plizoumwen paske ou ou spesyalize nan sikyatri, ou ou ap travay ou gen 13 ans de karyè, alò ki jan de fenomèn fenomèn sa yo ye? Ok.
Lè moun nan e di ou li wè yon moun k ap pase, Ou menm ou pa wè li. Sa a se on trouble de la perception. E nan trouble de la perception yo, nan trouble de la perception a y a gen 5 sens yo ki atenn. Pa egzanp, lè moun nan di ou sa a, se l'hallucination visuelle. Hallucination an, se on fason moun nan pèsevwa. Sa vle di, li di ou, mwen wè on chyen ap pase, li menm li wè chyen an, ou menm ou pa wè l. Sa vle di moun nan, li, li, li, li, li, li gen on perception sans objet.

Ok. Konprann.
Bon Suzanne, gon w bagay ki toujou fatige m, trakase mwen, se kom popilasyon ayisyèn nan, le pli souvan yo pa rekonèt lè yon moun gon w pwoblèm mantal. Pwiske w tap ap pale de alusinasyon vizyèl, taktil, tout alina oditil, tout tip de alusinasyon sa yo, men. Nou konnen an Ayiti pratikman lè on moun kòmanse ap depale l ap di w men l ap vin manje m, men l ap vini pa touche m, yo toujou refere a zonbi, a sipèstisyon. E nan kan sa, nan ka sa, èske, èske gen yon verite ladan li? oubyen si pa gon verite kòman ou kapab pèmèt aske telespektatè yo konprann fenomèn sa a, Bèl kesyon, m pral reponn li pou telespektatè yo. Majorite popilasyon ayisyèn nan pa konprann on malad mantal ak maladi mantal la. Lepli souvan, tèlman moun nan avèk tout sfè psichik yo ki atenn, doub plizyè senptom. Kòm sot pale nou de alusinasyon, otomatikman moun nan ap di, Men, men, y ap vin pran m. Deja, Ruth, Ruth, e, Margaret toujou gen yon pè ki anvayi li. O, pè a vin deklanche avèk tout. senptom sa m sot di w la. Lè paran m tande malad la k ap di m, men yon moun ap vin pran m, m pa ka dòmi, woy, m ap vini, tande men moun ap rele m deyò a, l ap ouvri pòt pou l soti. L ap di, woy, men, men, men, men ap rele, men ap rele, woy, men ap bat mwen, men ap bat mwen, woy, mezanmi, men ap. Paran an yon ti jan afole. Men sa paran an wè nan li menm, li vin wè l se pou bagay ki natirèl. Se yon sò yo voye sou moun nan. Se la maji. Se mò yo voye. Se mò k ap rele l. E le pli souvan, moun sa a ki sa l fè? Avan malad mantal yo vin jwenn nou, yo toujou kondi yo lakay bokò. Lakay bokò. Ke mwen menm. Sa se nan ka si moun yo sèvi. Men si moun yo pa sèvi, y ale nan legliz avè yo. Bon, le pli souvan, moun ki, menm moun ki nan legliz yo. Men moun ki nan legliz yo konn yon ti jan gon pwen detèwogasyon sou sa kap pase e ou konnen ou konnen pwovèb sa wi yon ti tabou ki di w ah sa moun nan gen an pa pou granmesi wi fò m chèche wè kisa l genyen le plus souvent menm avan. Konbyen tip de tretman ki genyen nan ka maladi mantal yo? Eske gen tretman k kapab fèt andeyò de kil? Sur la, pandan ke nap di gen yon seri de tabou ki genyen tankou ou sot bay egzanp bay bòkò a lè moun nan di li wè chat li wè bagay epi paran kouri al kay yon gran avèk li e pou lal jwenn epoutan moun nan se yon pwoblèm mantal ke l genyen men eske tou an menm tan tretman yo eske yo kapab fèt an deyò tou de kilti a? Jiskaprezan nou pa tèlman genyen m pa konnen si nou pa chèche davantaj pou nou jwenn yo. M ap di sa briyèvman. Resaman m ta patisipe nan yon seminè avèk de patenè oim yo, kote ke nou te rankontre avèk yon medsen fransè nan fòmasyon nan seminè lan, ki t ap esplike nou yon ka resan ke yo te jwenn, m kwè se te an Frans, kote ke pasyan sa a, ki te vin se te yon Afriken, ou konnen Afriken yo se gran frè nou, pa vre? kote ke malad sa a, e te yon Afrikèn, Li te vini avèk tout sentom sa m di w, sentom trè agresif, vyolan, avèk de delir de pèsekisyon ekstrèm, kote ke se lakay li y ap fè l, lakay li y ap fè l. Men, medsen an li di kòm tretman ke l te fè, paske y a gen sa nou rele w letno psikyatrik. Le pli souvan, gen yon seri de patoloji Selon medsen an, selon rechèch ke l fè, se lakay moun nan pou moun al chèche tretman an. Moun nan te tèlman agresif, yo te twouve se yon malad ki pa t ap janm rekipere, kote ke kisa l te fè senp, li pran yon poupe ke li di se te medsen fransè an, li di l ap voye moun nan al lakay li al fè tretman lakay li. Ki kote lakay li? Li te avle di ke pou misye al an Afrik? An Afrik.
Se kòm se sa nou rele w plasebo a. Sètadi se yon bagay l ap voye l al fè kote ke Bon pou li menm selon kilti pa li, m pa kwè li panse l ap gen twòp efè pozitif sou malad la. Men kanmenm li voye l, paske li fò l al kote l di sa ap vin an, fò l al nan fò l al fò l al lakay li pou l wè, nan lokalite li, paske lokalite a gen yon rapò avèk moun nan, ok, kote ke jisteman yo degize yon poupe twal an nwa epi yo mare, yo pase on sòt de bandwòl wouj nan kou l, epi yo ba li l, kote ke yo di ok men li, lè w al lakay ou voye nan basen an, paske li pale de on kesyon de basen, tankou sim, sim bi nan dlo, bagay konsa, finalman, paran l deside yo ale avè l vre, poupe an, la voye l nan basen, poupe ap naje, poupe pèdi, l ale, epi malad la, m twouve se ekstraòdinè, fò m fè dè pou chèch. Sou sa, pale di Godeviv kiltirèl gen anpil mèvèy ke nou dwe di. An m di w non, m pa t kwè sa. E finalman, malad la retounen amelyore. E anpil med, fò m di w sa, anpil medsen ayisyen, psikyat ayisyen, yo pa t vle kwè sa. M konprann. Sa vle di ke gen yon korelasyon ant tretman avèk kilti a. Alò Suzanne, le mot de la fin. Weyy le mot de la fin mwen tanm ka gen timoun yo m ka di yo tout maladi se maladi m ka gon maladi fizik m ka gon maladi mantal e finalman otomatikman on moun malad mantal se oryante yo kòm te di nou oryante yo vè on sant de psychiatrie pou kapab ba yo swen ke eta yo mande. Alò Suzanne, si se te not, mwen di w mèsi e se te on plezi.

Nou pasyan e konsa nou kwè ke w ap reponn. Alò apèl la lanse, nou pa fòse w, men si w estime ke pwogram nan s on pwogram ki enpòtan, ebyen ou kapab vrèman vole a notre secours. Se sou nòt sa ke n ap kite w, nou di tout moun bonswa e na wè on lòt lè si Bondye ban nou lapèmisyon.